Bonjour guys Koman nou ye e jodi an ankò yon fwa manke rate Morning Motivation nan e mwen tap goumen an dòmi e mwen gen kèk move abitid pou m dòmi ta Nan ret nan telefòn menm jan avèk ou. E m te vle kòmanse konsa maten an pou m moutre w ke m pa diferan de nou chak la a k ap goumen avèk sa yo rele move abitid. Nou tout la nou gen move abitid ki anpeche nou atenn objektif nou, ki anpeche nou travay, ki anpeche nou e swiv plan daksyon an. E mwen menm mwen fè pati. E se sak fè mwen renmen pale de reyalite m chak lè m kòmanse live la. Poukisa? Se pou m montre nou ke mwen pa pafè. E se pa se pa pandan m fin ekspè nan kouri, se pa pandan m fin ekspè nan swiv plan m pou m atenn objektif mwen epitou m vin ba nou konsèy non. Se pandan m ap eseye menm m ap eseye motive nou. Se pandan m ap eseye menm m ap fè nou wè sa m ap fè. Sa vle di pral gen moman m ap chite, pral gen moman sa ka rive m vag. Gon pakèt bagay ki ka rive. E map raple nou sa paske nou se imen donk nou pa bezwen pè eseye tou. Nou pa bezwen pè kòmanse, pè fè erè epi tou kite foul la wè nou ok. Fèl an gran plan. Donk se sa ke m te vle kòmanse pa di nou maten an. Donk pou ki rezon ke mwen menm mwen fè sa? Se pou moutrew ke li posib pou kòmanse pou vin yon ekspè. Pandan ke, avan, ou potko menm bon nan sa ke ou menm wap fè a. E dezyèm rezon ki fè mwen fèl konsa, se paske le pli souvan, chak moun kap bay konsèy, chak moun ki di yo se yon enfliyansè, chak moun ki di yo se yo antre nan domèn motive moun, tout moun toujou ap plenyen moun sa yo, yo pa fè sa ap di yo fè a. Yo pa fè sa ap di moun fè a. Ok yo pa fè sa yap di moun fè a tout moun kap bay konsèy tout moun kap motive moun tout moun kap di moun men kijan pou yo viv men kisa pou yo fè yo pa janm fèl se sa tout moun remake donk se yonn nan rezon ki fè mwen menm make sure ke m live map fè sa map di nou fè a m di w m kouri make sure m kouri e maten an kisa m vin di w Nou gen tou pa janm pran abitid kanpe lè w kòmanse yon travay. Tankou jan nou wè yo toujou ap bay konsèy la, si ou kanpe on fwa, sa ka vin on abitid. Si ou kanpe on fwa, sa ka vin on abitid. Maten an m t anvi kanpe. Maten an m pa t anvi kouri. Se sa k fè m kòmanse kouri a setè karant konbyen. Alòske m gen pou m fè layv la a setè. Donk m manke pa fè layv la. Men m raple m konsèy sa ki di, pa abandone on fwa pou l pa vin on abitid. Madanm te vle vin di nou pou nou pa abandone on fwa pou pa vin abitid. Men mwen menm fò m deja pa abandone. E pa chita la pou m di nou pa abandone epi mwen menm m la m ap abandone. Epi apre sa m leve chak maten m pa al kouri m vin fè live la tankou m ta. Non. Ou sipoze on egzanp, ou sipoze on modèl. Sa w ap di moun fè a, ou menm tou, ou sipoze fè l. Se sa k fè maten m vin di nou. Lè nou fèk kòmanse, si nou menm nap challenge tèt nou, menm jan nap challenge mwen an, pa abandone. Si nou abandone on fwa, sa ka vin tounen yon abitid. Donk pa janm esye abandone. Maten m te vle abandone, m ale kanmenm. M pat ka kouri, m sote. Lè m wè m kòmanse sote, m di a m pa kapab, banm mache. Donk ou menm, si sa ta rive nan w maten, Wò paka kouri, mache. Si wò paka mache, m pa konnen, trennen. Men il suffit ke sa w te di w ap fè a, ou fè l nan yon fason oubyen yon lòt. E sèl sa m konnen, w ap soti ganyan kanmenm. W ap soti ganyan kanmenm. Donk se yon nan fason pou m di w, lè w mete plan daksyon w, si w te gade premye live mwen ak dezyèm live mwen, ak dezyèm live mwen an, lè w gen plan daksyon fò w fè kout ke kout pou w ka swiv li guys. Ok fòw fè kout ke kout pou ka swiv li donk premye bagay m vin di w maten an se pa abandone dezyèm bagay lè w di wap fè yon bagay fòk ou fèl ok epi gen kèk moun ki di m ke konsèy pa rapò a kouri a pa aplikab a tout moun mwen konnen ke majorite nan nou ap viv ayiti Mwen konnen ke majorite nan nou se Ayiti ke nou ye, donk nou pa ka fè menm jan avè m pou n ap kouri le maten. Men sa pa yon, sa pa yon bagay ki pou anpeche nou fè yon aktivite. Nou gen dwa achte yon kòd, ale nan andal la achte yon kòd pou 3 dola, nou sote le maten pandan 10 minit, avan n al benyen. Ou menm ki gason, fè jip, ou di mwen se plant, ou pa oblije soti. Donk kounye a la, sa m ta renmen nou fè, se pa mete okenn barikad devan nou, pa mete okenn limit devan nou. Se twouve yon fason. A chak fwa nou wè yon bagay k parèt tankou yon obstak, poze kesyon. Depi nou pran abitid a poze kesyon, n ap toujou ka rezoud li. N ap toujou jwenn a solisyon. Kòman m ka fè? Kòman m ka fè? Kòman m ka fè? Mwen menm maten an, m te di kè, kòman m ap fè si m pa ka kouri? Kòman m ap fè si m pa ka, si m pa ka. Sote. Koman map fè si m paka fè vete. Koman map fè. Epi depi ou poze kesyon koman wap jwenn yon solisyon kanmenm. E sak fè nou te pale de règ afimasyon an hier la. Pou moun ki pat la yo, m te di yon afimasyon se kapasite yon moun genyen pou l kapab kreye yon idantite. Afimasyon se kapasite yon moun genyen pou l kapab kreye yon idantite pou l di men kiyès mwen ye. Li oto afime tel. Li di men kiyès mwen ye. E jenerasyon pa nou an yo di nou fò nan sa. Nan di men kiyès nou ye, nan di men kisa nap fè, alòske se pa sa nou ye vre. Donk, nou ka pran abitid a afime tèt nou men kisa pou n sonje. Afimasyon an li raple w men kijan w dwe ye. Tankou mwen menm m ka di m son bon pè de fami ki responsab, ki angaje, Petèt ke m poko yon bon père de famille, men le fèt ke m ap repete ke m son bon père de famille, m son bon père de famille, pa gen lòt isi ke pou m vin yon bon père de famille, paske se sa ke mwen di mwen ye. E mwen pran lapawòl nan foul la m di se sa m ye. Donk a chak fwa m sipoze pwouve ke m son père de famille. Donk otomatikman w ap pede repete sa e w ap bat pou pwouve tèt ou sa, Paske se sa ou di ou ye, donk otomatikman se sa w ap vin ye. Ou oblije aji de la sòt. Ou oblije depi ou leve tèt ou, ou se yon bon père de famille, ou oblije aji tankou yon bon père de famille. Donk sa ou ap plede repete a, w ap fini pa vin sa. Donk se pa yon aza. Se sa k fè le plus souvan m toujou di moun. Si w wè m ap repete, m se yon antreprenè, si w ta remake ke m pa yon antreprenè, pa di m ap bay manti. Pa foure m pami jèn k ap di yo se sa yo pa ye. Paske nan si mwa, nan ennan, nan dezan, w ap wè m te gen rezon. Se pa, se jis yon afimasyon m fè de tèt mwen. Mwen jis di, men sa m ap vin ye. Sof ke afimasyon pa mache avèk fiti. Se pa je sere entrepreneur koman je sere a non kilè wap sa non se sam ye paske avan ou vin yon doktè deja ou te deja sa nan ou menm se sa kem te vle di nou jodi a moun ke wap vin ye nan 5 an nan 10 zan an li komanse depi jodi a se yon transfomasyon ou komanse fè depi jodi a ki fè ou vin moun sa donk ou te deja sa se sa fè fò afime tèt fò afime tèt ou sa epi sibkonsyan li menm pou l pran fòm nan, epi pou l fè w aji yon fason pou w ka vin sa. Donk, m te deja yon antreprenè, m te deja yon père de famille. M ap aprann sa chak jou k ap vini, e chak jou m sipoze yon bon père de famille. Se menm jan, m te toujou di m s on moun, e m s on moun, m s on influenceur, m s on moun ki, e, yon, ki renmen motive moun, m s on konferansye, eksetera. Donk, m gen dwa poko, a, foul la, pèp la poko apwouve m kòm sa. Mwen menm m gentan wèm kòm sa. E sak fè m kòmanse ap pran des habitudes ki pou mennenm avèk chemen sa. Donk, jodia m gon sètifika e ke Ewise li menm li banm nan pwogram mentoring e mentora a. E pa jodia non ki fèl ban mwen l. Se paske m te gentan di m se sa. M te gentan prepare, m te gentan etidye, m te gentan aprann ki fè Ewise vin chwazi m kòm yon mentor ki pou ap mentore moun. Epi lè m fin fè vent e konbyen semèn? Anviwon yon dizèn de semèn, yo ban mwen sètifika pou onore m pou travay ke m t ap fè. Men avan yo sètifye m, avan yo valide m kòm yon mantò pou de jèn ki pi, ki, ki, ki nan pi, ki aparamman pi ba, tankou ki nan aktivite skolè, oke, okipasyon yo se lekòl ke, ke mwen menm, Se travay kem te konn fè. Ok donk se menm jan an sim di m son konferansye pa etone w m gen dwa poko janm bay konferans yon kote men nan 5 an Branle kapab yon konferansye donk kisa Branle fè Branle kontinye ap travay Branle kontinye ap li Branle kontinye ap amelyore tèt li pou l ka vin yon konferansye Branle kontinye ap tande moun Branle kontinye ap aprann Branle kontinye ap ap li. Pou l ka gen bagay pou l pataje a moun. Donk, mwen kapab di mwen son konferansye. Nan mi mwen se sa ki m ekri chak tan m leve lemen maten se sa m wè m ye. Donk, li raple m ke m se sa m ye. Donk, afimasyon son bagay ki pèmèt ou kreye yon idantite. M te toujou di m son moun ki angaje. M pran angajman anvè nou, m di chak maten m ap fè morning motivation. M oblije kenbe, m oblije respekte sa. M oblije pran responsabilite m an men. E m te toujou di m son moun ki responsab tou. Donk m oblije aji tankou yon moun ki responsab. Donk lefèt ke m di m son moun ki angaje, m vin yon moun ki angaje paske m vin fè efò pou m kenbe angajman m. M pran, m pran pozisyon m oprè de nou menm ki sou Instagram nan. Donk m oblije pa gen chwa ke kenbe angajman m. Donk otomatikman m vin tounen yon moun ki angaje. Se sa ki afirmasyon an. Wi m s on moun ki responsab. M te gen dwa pa t responsab vre, men lefètke m di m responsab, sa vin ret nan tèt mwen. Sibkonsyan m vin raple m ke m s on moun ki responsab, m sipoze kenbe responsablite m. Donk m oblije chak maten, m al kouri pou m fè 21 jou m ap kouri epi chak tan m fin kouri pou m kapab. motive moun sou kòman moun moun moun fè, sou kòman yo menm yo ka fè. Se sa k fè m te di nou premye bagay ki pou fè yon moun reyisi nan vi l, se objektif. Ou toujou tande yo remake sa, depi yon moun pa reyisi nan vi l, yo di a, moun sa pa gen objektif, moun sa li pa t vize okenn kote, moun sa pa. Donk, premye bagay ki pou fè yon moun reyisi, se objektif. Paske yon objektif ki. Gon moun kap pede relem sorry map ekri sou lòt telefòn mwen pou m konn kisal genyen dezole premye objektif la se vizyon ok se vizyon eskize. Donk yon vizyon se yon se yon sib ke ou genyen la ou di men kote m vle ale ok donk se premye bagay kap ede w reyisi se fikse yon objektif depi yon moun ou pa gen objektif ou pa gen okenn kote ou prale donk se premye bagay ke ou menm ou bezwen eskize. Ok se konsa humm epi m te di nou ka pataje objektif nou ansanm avèm pou objektif ou ka vin objektif mwen e objektif mwen kapab vin objektif ou e konsa na wè kòman nou menm na atenn objektif nou ansanm donk ou sipoze Antoure w, Ou sipoze antoure w a moun ki kapab ede w atenn objektif ou. Pwochèn fwa m ap fè live, m ap eseye etenn telefòn sa yo, omwen pou sa pa deranje m. Donk se yon eksperyans m ap fè paske. Ok guys, donk map raple nou, janm te di an, premye bagay ou sipoze genyen pou kapab reyisi se yon objektif. Dezyèm bagay pou w genyen, se antoure w avèk moun ki kapab ede w atenn objektif ou. Mwen menm, m gen objektif pou m fè 21 jou m ap kouri, ok, e fè 21 live ki pou raple m e ki pou fè m respekte angajman m an oprè de foul la, oprè de followers ki sou Instagram mwen yo. E moun ke m ap swiv ki motive m se Williamson St-Thierry. Ok donk nou menm nou ka fè de menm. E anplis m te di nou sipoze gen yon plan daksyon pou n kapab swiv yon fason ki ka ede nou atenn objektif sa. Mwen menm m di yon nan aksyon m poze se Live ki kapab ede m paske Live la fè m pran angajman yon fason pou m ka pran responsablite anvè nou menm donk ki pou ka raple m chak maten leu la fason fò m live fò m kouri. E yè m te pale nou de règ de 10 minit ok 10 minit pou nou dèfwa lè nou santi nou demotive nou kapab pran 10 minit pou nou travay sou e objektif nou pou nou travay sou plan daksyon nou yon fason pou nou ka atenn objektif nou e si nou ta santi nou demotive nou pa kapab nou gen 5 segond pou nou deside si n ap fè l ou pa 5 segond si n ap fè l ou pa answit nou te pale de afimasyon jodi an ankò m pale de afimasyon. Demen nou pa konn de kisa nap pale e map ankouraje nou ankò yn fwa mete objektif nou genyen anba live la pa pè pa krent siw oze fè sa konnen ke ou son moun ki diferan siw oze fè sa konnen ke ou son moun ki diferan kotem rete a eskize guys bon mwen vini.

Pa chak eray, 6, 4 fwa 6, 24 san, sa bay 2400. Donk, apeprè gen, pou 100 apateman, gen 2400 moun k ap viv nan ti rezidans kote m rete nan Jacobo, nan Santo Domingo Norte a. Le maten chak lè m pral kouri, apèn si lè m prale, m wè 3 moun, apèn si lè m ap tounen, m wè 2 moun. Eskouri, spò son bagay ki bon pou la sante. Sa vle di ou wè sou 2400 moun konbyen moun ki pran pozisyon sa? Donk, le maten m te ka dekouraje, paske kantite moun k ap fè l yo pa anpil. Pa gen moun ki leve k al kouri avè m, pa gen moun ki rele m, pa gen moun ki fè anyen avè m. Donk se mwen ki deside pou kò m. Donk, lè w wè ke w pou kò w, pa panse ke ou nan move chemen an. Le pli souvan, ou nan bon chemen an. Se swa ou pi stipid, se swa ou pi entèlijan. Se menm jan, mwen gen 3 jou ke map fè live la, m toujou ap di moun mete objektif yo. Si moun fè 21 jou yo pa met objektif yo, sa pa vle di m pral dekouraje. Non, map kenbe la, paske m gen plizyè objektif, si m pa atenn yonn, map atenn yon lòt. Premye bagay la se depasman tèt ou, ou te di wap fèl, fèl. Ok, donk si m pa jwenn yon moun ki di lap kouri ansanm avèm le maten, ki di lap fè spò ansanm avèm, ok map fèl. Map fèl pandan 21 jou. 21 jou, menm si m pa gen motivasyon, menm si m pa jwenn ankourajman, m ap motive tèt mwen pou kòm paske se sa m di m ap fè. Donk ou menm tou pa pè inbox mwen objektif ou e pou nou ka eseye mete yon plan sou pye pou nou swiv li ansanm nenpòt objektif la ok e mwen bon nan domèn e montaj de pwojè, e mwen etidye kontabilite, e mwen se yon otodidakt nan marketing, e devlopman pèsonèl, se sa ke m fè. Donk m gen yon pakèt nosyon ke mwen menm mwen ap aprann, e mwen deja sètifye nan kèk tou. Sa vle di mwen ka ede w nan yon pakèt bagay. Donk, se pou vous dire que. Kòmanse, menm si w pou kò w, rete la, paske le pli souvan, lè w wè w nan chemen pou kò w, se ke ou nan bon wout la. So guys, a demen! A demen! Pa bliye dèfwa si w vle w ka pataje live la, m ap vrèman kontan, paske m ta renmen gen plis moun ki swiv mwen. Mèsi avèk tout moun ki te la a, Rosebella, Ok MJ Exumé Frances ok m salye nou e m swete demen map ankò la poum fè yon pi bèl live e ki pi poum ka pi konsantre paske jounen an m t yon ti jan dekonsantre E avèk moun ki t ap rele m nan telefòn. Answit avèk timoun yo ki te fèk reveye. Ok. So guys, jan m t ap di nou an, on ti rapèl, premye bagay ki pou fè yon moun fè siksè, se fikse objektif. Ok. Depi ou pa di m gen la pou m ale, chak tan w ap leve, jounen w ap, w ap vasiye w pa konn sa pou w fè. Donk ou p ap ka chanje lavi w. Donk si w ap pede repete menm bagay yo. Chak jou, lavi w p ap chanje. Ou pa ka chanje vi w avèk menm pèsonalite a. Ou pa ka chanje vi w avèk menm moun ke w te ye dan le pase a. Non. Si si w leve chak jou a menm lè a, ou pran telefòn ou menm jan an, w al benyen a menm lè a, ou pran repa w e peti dejene w a menm lè a, w al travay menm kote a, ou wè menm moun yo, Ou wè menm moun yo, menm panse yo, menm pawòl yo, menm pèsepsyon yo. W ap gen menm vi a, menm konpòteman an. Donk eseye kòmanse chanje, fè chanjman yo a la baz, eseye fikse de nouvèl zobjektif pou lespri ou, panse ou pran nouvèl direksyon yon fason pou ka chanje lavi ou, chanje pèsepsyon ou, chanje jounen ou. Li tro je boy, Mister BM nan money motivation. Pa bliye jodi a se twazyèm jou m nan 21 jou challenge ke mwen menm map fè a. Bye guys.